Salut tout pèp ayisyen an jenerèl kòman nou ye e mèsi e pou kolaborasyon nou paske dènye man m te fon sòti m te di nou lapolis la bezwen popilasyon an konba sa nap mennen an la nou pa ka fèl san nou menm ki se pèp la ki se popilasyon an e m konnen nou son pèp ki brav nou gon pèp ki detèmine otomatikman Nou gen volonte, pa gen anyen ki enposib pou nou. Se Sniper pitit gason nou ki Èbwa. Ban m di nou non, mesaj sa m ap fè l pase maten an la pou mesye, mesye dam jounalis an liy yo, fè anpil atansyon nan moman sa. Ok? Paske nou pran, fè anpil atansyon. Le pli souvan, e, de, m konn nan cha m wè nou podyab, n ap filme cha a, chak kote, menm lè nou nan echanj, nou la, n ap filme epi n mete yo an dirèk, li vin pa bon pou nou. Li pa bon pou nou, li pa bon pou travay nou. Fè anpil atansyon. Wè nan moman sa, Bwa Kale, vèsyon 3 modifye a. Ok prefere nou ret nan zòn nou goumen nan zòn nou ok ede lapolis la goumen epi nou konn bagay yo deja bwa kale tout kote nou nan tout blòk nou nan tout zòn ok travay la pap kanpe popilasyon an map mande nou fè anpil atansyon tou paske pandan nap pwoteje zòn nou pandan nap demantle ti vòlè vakabon sal. K ap vin mete latwoublay nan zòn nan, men fè anpil atansyon tou pou nou pa viktim de de sitwayen pezib tou ok nou fè anpil atansyon e bwa kale avè nou konn a se vèsyon 3 modifye nou p ap kanpe e mesye dam anliy yo ankò ankò yn fwa fè anpil atansyon pa swiv lapolis nan entèvansyon l yo pa filme lapolis nan entèvansyon l yo ok nou p ap repete sa ankò mesye yo pafwa fè anpil atansyon Pa filme lapolis nan entèvansyon l ap fè yo. Pafwa anpil nan nou konn rann ke nou pa atenn ojektif nou. Ok. Paske teknoloji a trè avanse, otomatikman ou pran lè w anliy ou sou Facebook nou tout kote nèt. Ok ou an dirèk li pa bon pou nou, li pa bon pou misyon nou. Fè anpil atansyon. E si nou fè sa se nou k ap peye l. Otomatikman nou jwenn yon nèg a yon telefòn nan men l ou pa nan yon entèvansyon. Ok. Nou pase modòd la pou yo. Fè anpil atansyon pandan wap filme nou ok la nou pa bezwen sa nan moman sa la ok fè anpil atansyon nou gen poun bezwen jounalis wi ok lè nap fè konferans men nan moman sa nou pa gen se pa bagay manifestasyon kap fèt se pa bagay festival ok se bwa kale kap tonbe ok m di nou sa e bwa kale vèsyon 3 a li modifye nou tou modifye pawòl nou tou ok epi pèp ayisyen annavan. Ok nou fè anpil atansyon e bwa kale avè nou konn a se vèsyon 3 modifye nou pap kanpe e mesye dam anliy yo ankò ankò yon fwa fè anpil atansyon pa swiv lapolis nan entèvansyon yo pa filme lapolis nan entèvansyon yo ok nou pap repete sa ankò mesye yo pa fwa fè anpil atansyon pa fil pa filme lapolis nan entèvansyon lap fè yo. Pafwa anpil nan nou konn rann ke nou pa atenn ojektif nou. Ok. Paske teknoloji a trè avanse, otomatikman ou pran lè w anliy ou sou Facebook nou tout kote nèt. Ok ou an dirèk li pa bon pou nou, li pa bon pou misyon nou. Fè anpil atansyon. E si nou fè sa se nou kap peye l. Otomatikman nou.
Enfòmasyon kisa li ye? Menm rezon sa ki fè ou tande polisye ya di w li pa renmen lè jounalis sa yo yo menm yo bò kote l ap tire foto, pran videyo cha pou montre bandi yo pozisyon yo ekspoze yo e lè sa travay la vin mwen aksesib pou yo. Se menm rezon sa ki fè nou pa gen okenn foto ni videyo de konprann ti tchèk son lapolis bay Izo Vilaj de Dye a yè medam e mesye. Kite m di nou operasyon yo oblije fèt konsa kounye a de fason pou kenn bandi pou kenn bandi pa gen pozisyon lapolis li oblije fèt konsa. Polisye yo gen dwòn yo anlè k ap veye kote vagabon kache yo menm. Y ap fè ti penetrasyon yo jan yo panse k ap bon pou yo. Se yo menm ki antrene. Pa mande lapolis la pote boure. Gwo tchèk sot fèt anba vilaj Izo, Vilaj de Dye panike e fò m di nou byen tout senkè, sizè, bò pisin nan pa t gen yon grenn moun. Yon grenn moun. Okipe kenn nèg kap diw pat gen operasyon wi pa gen operasyon pou penetre vilaj men nèg yo rive kote izo ye menm m pa bezwen nou di nou si se pa dwon si se an pèsòn men nèg yo rive kote izo ye e izo nan kouri mèdam e mèsye pa gen manti nan sa pokipe kenn nèg kap di nou oh lapolis pa fè okenn operasyon anvègil non. Gen chèk sou kap fèt vilaj de Dye.